Medam se mesye maten an la komisè Miskaden fè koze nan depatman Nip lan, nou pral gen detay nou pral gen enfòmasyon ebyen plizyè jèn gason sa yo ap soti pòtoprens pou antre nan depatman Nip lan malerezman pou nèg sa yo komisè Miskaden te gentan gen antèn sou yo soti yo soti nan depatman lwès la ebyen rive yo rive ebyen komisè Miskaden kenbe yo E nou pral gen detay, gen fi nan yo tou, ebyen nou pral wè peyi sa a son peyi ki vrèman gangle jan Theriel Thelus konn ap di. Ebyen nan Pòtoprens, bagay la toujou konplike, ti mesye Viv Ansanm yo toujou ap fè e defè, e mouche Leta poko janm pran desizyon pou yo mete fen nan rèy ti mesye sa yo, ki pa sispann simen latwoublay nan mitan popilasyon an, genyen Site Solèy la, mèdam e mesye, gen anviwon 70 moun ki pèdi lavi yo nan batay ant Bendji avèk Mikanò nan Site Solèy. Mèdam e mesye, ann tande sa nap tounen. Mezanmi, sitiyasyon tansyon an kontinye ap evolye sou peyi Dayiti, Nan minit nap pale la, nou gen Ti John ki deja branche ansanm avèk nou ki pral bay detay. Ebyen, aprè blende satan li menm te fin boule nan kapital la, aprè blende sa te pran dife, bandi yo aktyèlman la ap retounen nan yon seri de zòn nan santrevil la. Donk santrevil peyi a, nap pale de kapital la, divès zòn ladann kontinye ap kankannen anba gang. Nou pral tande enfòmasyon sa, nou pral ba w detay. Genyen dezenfòmasyon tou ki konsène batay ki gen la antre gang yo, puiske nou konnen genyen plizyè gwoup gang k ap batay antre yo, n ap pale de Mikanò, n ap pale de chèf gang Bendji nan Site Solèy, n ap pale de yon batay ke mesye sa yo genyen depi plizyè jou ki pa janm kanpe. Donk se yon enfòmasyon ki enpòtan paske batay sa li sisite plizyè inosan viktim, donk nou pral bay detay nan sa. Byen rapid tou, genyen nan depatman Latibonit kote genyen masak ki kontinye ap fèt. Donk enfòmasyon sa a nou te bay yon ti brifing nan premye emisyon nou te soti jodi a. Donk nan dezyèm emisyon sa a nou pral balanse, nou pral bay un peu de detay sou dosye sa a. Epi sou dosye ti dam sa a ke bandi yo t ap bat, sakaje anba kout baton. Donk anpil moun te panse ti dam nan mouri. Eske l mouri reyèlman? Donk nou pral ba w detay e di w egzakteman kisa bagay yo ye. Donk Ti John, ou menm ki branche ansanm avèk nou, fòk nou di tansyon ap kontinye sou kapital peyi a. Nou gen anpil detay ki enpòtan pou nou pataje. Byen rapid mon frère, mwen salye w e rapidman n ap balanse pou entènot yo.
Jodi a se madi 23 jen 2026, lapolis kontinye ap opere nan Lakwa Peris, Kote anben bandi kokorat san ras yo menm yo mete baz yo e yè lapolis fè yon trè bèl entèvansyon anben nou pral ba ou tout detay piske gen bandi ki ta bwè dlo dan yo e gen mezon tou ki kraze donk nou pral vin ba ou tout detay sou sa ki pase nan lakwa peris epi genyen dan le nò sitou nan katye moren. Gen yon fiziyad ki fèt yè swa, enben e se nan yon ponp gaz fiziyad la li menm li fèt, gen plizyè moun ki mouri e mesye yo ki fè fiziyad la rive enben e ale avèk tout lajan ki te genyen nan ponp sa, donk nou pral gade kòman sa ye dan le nò, Piske enben plizyè fwa genyen alèt, genyen mesaj ki lanse pou endividi mal entansyone k ap bay pwoblèm dan le nò. Nou pral gade kòman sa li menm li ye. Konsènan demwazèl ke chèf gann Chalè te wonfle anba baton ki te twonpe l avèk yon sòlda nan Belekou, enfòmasyon ta va fè kwè ke demwazèl la li menm li mouri. Non li pa mouri men sof ke demwazèl sa li paralize pou yon bon ti tan paske yè m tap rakonte nou jan ke mesye yo tap chante enben nan po dèyè demwazèl sa ki twonpe chèf gang chalè avèk yon nèg nan belekou epi tou nou prale nan sant vil pòtoprens puiske enben nou riske pèdi sant vil la ankò lè map pale de sant vil map pale de zòn mache salomon de zòn bò stad map pale de tout avni kristòf e menm yon pati nan Kafou Fèy, puiske enben bandi yo retounen enben timidman nan yon seri de zòn ke lapolis te deja ap kontwole. E sesi se depi apre enben Satan fin boule a, enben bandi yo kòmanse repran konfyans, yo retounen ap bloke yon seri de zòn. Donk nou pral vin ba ou kèk ri ke bandi yo retounen bloke e ki sa ki ap pase preske chak jou nan zòn sa yo ki vin fè ke enben sitiyasyon an preske retounen konplike pou lapolis ankò. Ou sou Djakout Nouvèl, ou sou pi gwo rezo enfòmasyon an. An nou kòmanse avèk dosye sa nan Latibonit kote ke enben mesye kokorat san ras yo ki achte enben depateman sa ansanm avèk gwoup gang Gran Grif la yo achte li lajan kontan, enben lapolis bò kote pa l ap eseye wè malgre tout kritik kijan yo kapab enben kraze enben baz gang sa. Nou konnen mesye kokorat san rasyon yo plis baze nan Lakwa Peris, se la katye jeneral yo ye oubyen n kapab di se la baz la te pran nesans, enben depi plizyè ane mesye yo enben achte Lakwa Peris lajan kontan e menm anpeche trafik transpò piblik la li menm li fèt sou wout Lakwa Peris la pou ale vè Sen Mak oubyen pou ale vè Gonayiv. Dèfwa se moun yo kidnape, dèfwa se sou machin yo tire e dèfwa se pòs peyaj yo mete sou wout lan pou kapab ranmase lajan. Nou sonje anben e pa gen lontan ke mesye koukourat san ras yo te anvayi lokal komin Machè Desalin ke m t ap pale nou yè ke menm mesye koukourat san ras sa yo mande jiska 50 mil goud pou egzamen kapab òganize nan komin Machan Desalin, enben mesye kokorat ras sa yo yè lapolis te fè yon pote boure, enben nan pote boure sa lapolis te fè sou yo nan lakwa peris menm, enben genyen plizyè san sal ki tap fè enben tèt rèd avèk lapolis ki bwè dlo dan yo, daprè enfòmasyon ke n genyen ta gen nenpòt 5. ki bwè dlo dan yo nan lakwa peris e genyen yon kay map gade la enben kay sa ke mesye yo te pran pou fè kachèt enben pou kapab non sèlman mete pòs peyaj sou wout la men tou pou kapab enben tire avèk fòs lòd yo nan kad entèvansyon lapolis konn fè enben lapolis debake avèk youn nan anjen lou ke yo genyen yo nan depateman enben yo kraze plat atè. Enben, e kay sa ke nap gade a la, bon, se se pa kay mesye, se a e kay yo vòlè ke ye, pase lè wap gade jan kay la detwi a, ou deja wè se yon gwo kay ke l te ye, donk vòlè sa yo pa konn konstwi anyen yo menm, se vòlè yo vòlè afè moun, se kay moun yo pran epi yo rete, donk lapolis kraze kay la nèt, se sèlman yon ti kal pati ki rete kanpe nan imaj sa ke nap gade a la, donk lapolis ki. e vle anpeche nèg yo kontinye rete o nivo de Lakwa Peris pou sikilasyon limen li kapab fèt. Nou sonje dènyèman te gen yon gwo entèvansyon ki te fèt konsa toujou nan Lakwa Peris jiskaske. Lapolis te rive debloke Lakwa Peris, divès machin ki te genyen sou wout la, Lapolis te rive enben mete yo sou kote pou fasilite ke sikilasyon li menm li kapab fèt, men sa pa t anpeche ke bandi yo ta pral retounen lòske Lapolis li menm li te. Enben ale e nan baz li, te retounen nan baz li, enben bandi yo menm ta pral fè ansòt ke yo repran kontwòl, enben Lakwa Peris ankò e anpeche ke sikilasyon li menm li fèt konvenableman jan l te konn abitye fèt. Enben lapolis li menm li retounen yon lòt fwa ankò o nivo de Lakwa Peris pou kapab anpeche bandi yo vrèman alèz nan baz yo ki twouve l, jan m sot mansyone li la zanmi entènot, nan Lakwa Peris. Men, pou kounye a n ap pale a la a, enben mesye yo, yo plis baze yo onivo de Machan Desalin, piske se la mesye yo fè katye jeneral yo nan moman n ap pale a la a. Se la a, enben, ni kokorat san ras, ni mesye Bendji yo se la yo sanse baze yo puiske enben lapolis fè yo kado machan Desalin pou minit nap pale an la. Nap kontinye rete nan gran nò peyi a men fwa sa nou prale dirèkteman nan departeman nò sitou nan komin katye moren katye moren nan dènye jou sa yo ki kenbe aktyalite a enben katye moren. Gen anpil eleman enfòmasyon ki soti sou li nan dènye jou sa yo, kit se pou kesyon jistis, kit se pou kesyon ensekirite, enben katye Moren pa sispann fè pale de li. Menm jan an tou, vil Kap-Ayisyen, enben, kontinye ap fè pale de li. e sitou avèk majistra sa a, nouvo katèl majistra sa a ki vin la, ki vle mete lòd nan vil la, kote ke moun yo ap plenyen, e paske nou konnen Ayisyen yo menm yo pa vle e sa ki rele lòd la, depi gen lòd y ap plenyen, men kwè gen dezòd y ap mande pou gen lòd. Men depi lòd la vini y ap plenyen, paske yo pa vle lòd la menm. Se kòmsi yo just ap moutre w yo anvi peyi a chanje, men ofon yo pa vle l chanje vre, paske imedyatman yon moun vini, Yo vle mete chanjman, yo vle mete lòd nan dezòd, enben menm moun sa yo ki t ap mande chanjman an, se yo menm ankò k ap plenyen pou lòd ke yo vle mete. Pa egzanp, majistra sa, alò m ap vini sou katye Moren yo, sou sa ki pase yèswa, e, e, e majistra sa oubyen katèl majistra sa ki vini nan vil Okap la, enben yo vini Yo fè anpil netwayaj. Machann ki te okipe twotwa yo, machann telefòn, pil fatra ki te konn gen eksetera, moto twa wou yo ki te konn plede ap sikile anndan vil la ki te konn lakoz gwo anbouteyay, enben majistra ki vin la vini entèdi sa. Entèdi yon seri de fonksyonnman, entèdi yon seri de dezòd ki te konn genyen nan vil la. Enben sa w tande? Wou jwenn yon seri de nèg ki sou rezo sosyal k ap kritike majistra, ki di anpeche malerèz viv. Pandansetan, enben, se menm moun sa yo oparavan ki t ap di Angie bèl salòp, paske Angie bèl pa pran swen vil Kap Ayisyen. E se menm yo menm nan ki chita nan entènasyonal k ap di se sèl vil nou genyen la kote avyon ap desann li pa ka rete sal fòk li pwòp. Enben, kwè majistra sa vin la pou netwaye vil la, pou pwòpte vil la pou ba l yon lòt vizaj. Enben, se menm yo menm ankò ki gentan ap plenyen pou di w ke enben majistra ap kraze vil la, majistra anpeche malerèz viv. anpeche malere chèche lavi. Donk nou menm ayisyen nou pa vle vrèman peyi a chanje. Pase kou nou jwenn yon moun ki pou mete prensip, ki pou mete nou nan vrè wòl nou, pou fè nou fonksyone tankou moun, tankou sitwayen, enben nou menm nou rele anmwey. Epa n te gen Jovenel la, Jovenel, anben t ap eseye wè kijan omwen n ta met peyi a sou yon ray devlopman. M pa di li tap fè bon travay a san pou san non, men Jovenel bò kote pa l, li tap eseye met peyi a sou on ray avèk kesyon kouran ke l te vin avèk plizyè abè e santral enèji nan divès depateman nan peyi a, kesyon alsfat ke l tap mete, kreye, fè an sòt ke depateman Latibonit retounen grenye agrikòl ke l te ye dan le tan, enben sa wè k fèt? Yo manje Jovenel epi jounen jodi a gade sa k pase, nou pa gen kouran, Felip kraze, santral kafou fèmen, pandan se tan Jovenel te kreye youn nan santral sa yo o nivo de kafou, e pil izin alsfat li te achte yo mete nan peyi a tout rete yap kraze, machin CNE yo fin vòlè yo, e depateman latibonit li te vle fè tounen grenye agrikòl la, enben sa gade sa li tounen la jodi a, kokorat san ras, gran grif, enben fin kraze depateman nèt. Donk sa vle di kèlkeswa nèg ki ta vin la ki ta vle refè Latibonit tounen enben grenye agrikòl la li pap kapab paske li pral bezwen fòk li kraze tout gwoup gang ki genyen onivo de depateman sa e anplis li pral mande fòk li gon travay pou l fè pou fasilite ke enben popilasyon an jwenn danre jwenn sesi jwenn sela donk Prezidan sa ki pral la pou 5 an pap kapab, lap twò piti, ti tan l pral gen an ap twò piti e sektè prive a pral gen tout tan pou l fè tranzisyon sou tranzisyon epi pou l kontinye kraze sa ki gen la yo. Donk mesye yo gen enterè yo lè w wè peyi a konsa, sa t fè nou menm tou Ayisyen nou gen enterè nou nan sa tou. Paske nou renmen lè peyi a pap mache byen, nou gen enterè nou lè lè ke peyi a an dezòd. Paske si nou pat gen enterè nou, nou pa tap gen pwoblèm avèk yon moun ki vle mete lòd, ni tou nou tap gen pwoblèm avèk moun kap mete dezòd, nou tap rele aba yo, Nou t ap mande fòk nou gen sekirite, fòk nou gen kouran, fòk timoun nou yo kapab al lekòl, fòk nou kapab sikile sou wout nasyonal nou yo. Men, n ap gade jiskaprezan, se voum tout voum se dou. Anyen pa di nou anyen. Tout santral elektrik nou yo fèmen, se sèlman y pa wè de Rejina e de Dimitri Vòb k ap fonksyone la, k ap bay kouran. Donk sa vle di, tout santral elektrik ki kapab bay kouran sant vil Pòtoprens tout disfonksyonèl nan moman an. Se sèlman E-Power de Dimitri Vorbe kap fonksyone. Sa vle di se sèlman sektè prive a kap fè lajan nan kouran la. Edeyach disfonksyonèl, men nou tout pa di anyen, nou tout fè kòmsi se ryen netè epi nou kontinye ap viv kòm nou gen solèy, n achte pano solèy, n achte batri, epi n ap fonksyone. Nou kite peyi a prale konsa. Donk, nou tout dakò ke peyi a tonbe nan sa l ye a, se sa k fè jounen jodi a nou nan eta ke nou ye la. An nou ale nan katye Moren, se just yon parantèz ke nou t ap eseye fè. Enben, yè swa, nan katye Moren genyen yon fiziyad ki fèt, kote ke, enben, genyen nan yon stasyon gaz ki twouve li nan katye Moren, genyen plizyè endividi ke yo pa rive idantifye eben ki debake anba ponp gaz sa eben ki simaye kout bal eben nan simaye kout bal eben genyen yon ponpis ki pran bal gen yon dam ki mouri gen ajan sekirite ki mouri. Epi endividi malentansyone sa yo rive vòlè tout lajan ki te genyen nan kès ki te stoke lajan ki ap vann gaz yo. Kit se lajan ki te nan men ponpis yo, kit se lajan ki te genyen anndan ti kay nou konnen ki genyen anba ponp lan pou kapab jere kesyon administratif pou ponp lan. Donk bandi yo oubyen endividi sa yo oubyen vòlè sa yo nou kapab rele l konsa, rive ale avèk tout lajan yo e rive touye plizyè moun. Fò n di ke nan dènye jou sa yo, kit katye Moren kip vil Okap, gen anpil zak malonèt ki fèt deja. Dayè Nò a, depatman Nò a, se tout jou nou tande Brigad Entèvansyon Kap-Ayisyen, BICAP, enben toujou ap fè entèvansyon pou kapab enben stope yon seri de endividi malentansyone. Pa egzanp, dènyèman la, Brigad entèvansyon nan vil Kapayisyen gen yon polisye yo ki viktim. E aktyèlman la jiskaprezan polisye sa lopital. Se nan kad yon entèvansyon ke yo tap fè pou yo te stope yon endividi ke yo te remake ki sispèk. E endividi sa te gen zam ilegal nan menl. Eben li rive tire an posesyon 2 polisye BICAP yo e polisye yo ta pral riposte jiskaske yo ta pral stope misye. Men malerezman, enben ta pral gen polisye sa ki blese pa bal e erezman l pa mouri, men ki ap resevwa swen lopital. Donk se pou moutre w ke nan ki nivo ke sitiyasyon li menm li ap degrade e dan le Nò avèk ensekirite ki ap vale teren, kote ke endividi ki gen zam ilegal nan men yo ki enben ap eseye kout ke kout eseye mete gran Nò a ajenou. Yo deja pran kontwòl Latibonit, Yo deja pran kontwòl yon pati nan depateman Sant e fwa sa kounya la yo mete tèt yo sou rès gran Nò a pou kapab eseye mete lajenou e pran kontwòl tout rès depateman sa. Donk nou swete ke otorite yo dan le Nò, sitou nan vil Kap-Ayisyen oubyen nan katye Moren va fè an sòt ke yo pran mezi kilfo pou kapab pwoteje popilasyon yo pou ede ke enben sitiyasyon li menm pa ale de mal an pi paske nou deja pèdi kapital la nou pa ka pèdi gran nò a ki deja enben se sèl pòt dantre peyi a piske se la tout vòl entènasyonal yo fèt nan moman nap pale a nou konnen ayopò Toussaint Louverture fèmen deja li pa janm fonksyonèl pou vòl entènasyonal refèt lan ayopò a. Donk se sèlman vil kap ayisyen ke nou genyen, si nou kite l tonbe enben nou riske pèdi enben oubyen nou kapab dekonekte de tout rès mond lan, donk li enpòtan pou otorite yo nan vil kap ayisyen kapab enben pwoteje enben depateman nou. Nou prale fwa sa nan pòtoprens kote ke nou ap adrese nou dirèkteman ansanm avèk mesye task fòs yo, nap adrese nou tou avèk Wo grade yo nan lapolis la oubyen enstitisyon polisyè la an jeneral, fòs represyon gang la, premye minis la, enben fòs lame Dayiti tou, enben aprè tout demach nou te fin fè pou nou repran kontwòl santrevil la, aprè tout batay ki te genyen, enben nou riske pèdi santrevil la ankò si nou pa fè tout dilijans ke nou kapab pou nou repran kontwòl li. Enben. E apre ke nou te fin pèdi, enben, anjen lou sa a onivo de Matisan 7, enben, depi lò, pa gen entèvansyon ki fèt onivo de rantre sid kapital la, e sa ki vin ranfòse konfyans bandi yo onivo de rantre sid kapital la, e mesye yo tèlman vin pran konfyans, yo deja, enben, rive bloke divès ri. nan zòn metwopolitèn nan, sitou nan ba lavil la. Pa egzanp, lè w pran ri Monseyè Giyou, nèg yo retounen bloke l. Gen yon ri ki soti anfas Fakiltedmedsin ki ale tout dwat rantre anndan Mache Salomon. Mesye retounen bloke l. Genyen plizyè ri ki bay sou anba Pedchoz, zòn ri Nikola, enben mesye retounen bloke zòn sa yo. Donk sa ki vin fè ke, enben, Pa genyen okenn posibilite pou lapolis atravè blende yo kapab travèse barikad sa yo pou kapab al kontinye pwoteje oubyen kontinye konsolide zòn sa yo. Le fè ke pa gen anjen lou pou netwaye zòn sa yo ke bandi yo bloke yo, bandi yo vin pran konfyans e detanzantan de twa grenn ap retounen nan blòk la. Pa egzanp, gen kèk jou la, Gen kèk tir ki ap soti anndan mache Salomon. Gen kèk jou la gen kèk tir kap soti. Nou pa di tir yo entans jan li te konn ye avan, men pandan yon jounen ou kapab tande tir youn ou de fwa ki fèt anndan mache Salomon. Men pandan kèk mwa la, ou te konn tande yon silans absoli. Donk se kòmsi pou moutre w ke enben lapolis te repran kontwòl sitiyasyon nèt kèk mwa la, men le fè ke enben bandi yo retounen pran kontwòl mache Salomon, enben kontinye gen kèk tir kap fèt. jiskaske li kapab dejenere menm jan li te ye avan, donk li enpòtan pou otorite yo, pou lapolis, mesye task fòs yo, Erik Prince ou menm k ap touche pil lajan pou mete sekirite, li enpòtan pou n ta fè an sòt ke nou vini avèk yon nouvo enben anjen lou, yon nouvo satan pou n kapab debloke ak sa yo mesye yo repran e pou nou anpeche mesye yo vin retounen fè kachèt. Si. Nou pa fè sa, nou riske pa ka vini nan palè nasyonal ankò. Jan Alix di Joseph Fils-Aimé t ap fè djòlè ke enben yo repran kontwòl anba lavil yo ka fè seremoni nan palè, yo riske pa ka fè l ankò. Yo riske pa ka menm rive Chandmas, moun prèske p ap ka chita Chandmas ankò paske mesye yo pral itilize kalachnikòv pou tire sou Chandmas anpeche moun sikile. Enben yo pral prèske tou pa ka fè operasyon paske yo pral tann pyèj pou blende yo e ou pral tande polis yo nan plis difikilte. Donk sitiyasyon an konplike e li enpòtan pou yo ta ra aji rapid vit nan kad sitiyasyon sa a pou fasilite ke enben yo kapab repran kontwòl zòn sa a e pou yo kapab kontinye avanse e pou delibere yon seri de zòn ki sou anpriz gang. Poukisa operasyon yo kanpe depi lè Angelo a fin boule nou pa konnen. Men sèl sa n kapab di w, lapolis bò kote pa l yo te di operasyon yo pap kanpe, y ap kontinye avèk yo. Donk kounye a la, n a poze lapolis kesyon an, ki sa k fè operasyon yo kanpe? Nou te kontan la avèk ou jodi a, n ap kontinye nan kapsul lan pdg. Ayisyen frè m sè m alawonnbadè, gwo bonjou gwo bonswa pou nou tout kèlkeswa kote w ye anwo tè sa a, Se yon plezi pou nou kapab pote ba nou tranch nouvèl sa sou Teleimaj. Jan n ap di l lan, rapidman kèk pwen n ap gen pou n devlope nan tranch nouvèl sa. San Ayiti poko menm jwe twazyèm match li nan poul Se an, Grenadye yo, rèv yo deja pa la ankò paske yo deja elimine daprè done yo ke anpil kwonikè spòtif fè konnen. Ayiti pèdi dezyèm match li fas avèk ekip Brezil lan vandredi ki te 19 jyen 2000. e 26 lan kote ke Ayiti deja pèdi e espwa nan 23 zièm faz mondyal kap òganize nan Amerik di Nò pou m di byen ki se bre Etazini, Kanada avèk peyi Meksik. Aprè plis pase 10 lane depi lap kanpe anba kan pou Ayiti, Dyony Placide anonse lap kanpe nan kesyon jwe pou seleksyon ayisyèn nan aprè match mèkredi kap vini la fas avèk ekip Maròk lan. Plizyè etidyan nan fakilte medsin an foule beton an jounen te lendi an pou mande gouvènman relouvri lopital jeneral ki gen plizyè lane depi ke bandi Viv Ansanm te pran kontwòl li e boule kraze espas lopital jeneral ki twouve l anba lavil presizeman nan ri Monseyè Giyo. Yon delegasyon òganizasyon Save the Children Entènasyonal vizite sit moun deplase nan Mòkmon. Vizit sa a rantre nan kad yon kolaborasyon ki gen plis pase yon lane avèk òganizasyon Kri Fanm Ayiti, daprè enfòmasyon yo. Prezidan peyi Meksik lan ap chèche rekòmanse anbakman petwòl nan Kiba pandan kriz zile sa ap vin pi grav. Vwala mesye dam pwen sa yo ak divès lòt pral fè esansyèl men nan tranche nouvèl sa sou TDImage avèk diferan platfòm nou yo.

Yon lòt fwa, bonjou bonswa tout zanmi entènot Teleimaj, jan n te di a Ayisyen tribò pabò, Ayisyen nan kat kwen latè, Ayisyen nan kat kwen peyi Dayiti, plezi pou nou pote ba nou tranch nouvèl sa, ou menm ki pral gade l, ki pral swiv li, nan lakou a, nan biznis lan, nan travay lan, plezi pou n ka pote l ba nou. Jan n te anonse l, n ap kòmanse avèk kesyon foutbòl, kesyon koup dimond 2026 k ap òganize Nan Amerik di Nò, si n di l kon sa, nan twa peyi ki se Etazini, Kanada ak Meksik. Jan n te anonse l nan tit jounal lan, san Ayiti poko jwe twazyèm match yo nan poul lan, rèv Grenadye yo kanpe nan wout. Seleksyon nasyonal ayisyèn nan pran twa gòl depi nan premye mitan match ke l t ap jwe avèk ekip Brezil lan Vandredi ki te 19 Jyen an nan Philadelphia kote ke plizyè milye Ayisyen, plizyè dizèn milye Ayisyen te deplase pou te vin kapab sipòte ekip Ayiti an. Brezil ki te gentan bay Ayiti 2 gòl nan, an di 2 gòl rapid rapid e jiska la. Fen premye mitan, Ayiti ta pral pran yon twazyèm gòl, se te Vinicius, men 2 gòl avan yo se te Cunha, atakan ekip Brezil lan, e dènye e twazyèm gòl lan, se ta pral Vinicius. Aprè plizyè chanjman, Grenadye yo ta pral woule balon yon lòt fason swit ak chanjman fòmasyon ke kotch Sébastien Migné ta pral fè, sa ki te vin fòse Ancelotti kenbe ekip la nan kan. Pandan Grenadye yo ap woule balon, yo te kreye kèk okazyon nan dezyèm peryòd lan men yo pa rive met balon nan kan ekip Brezil lan. Match la fini 3 a 0, Ayiti se dènye nan poul lan avèk 0 pwen e vini premye.